Mezanmi, m ap antre direkteman nan videyo a. Èske ou ka jwenn yon ti wonm oubyen yon boutèy kleren oubyen yon boutèy vinèg nan peyi kote ou ye a? Avan tou, m jete pou adrese a bitasyon manman, bitasyon papa epi m ka goute. Ou se yon fanm ki fèm damou. M pa bwè mwen menm. Ann ale. M ap antre dirèkteman. Jodi a m pap pale anpil. Pa di m renmen zen. Pa di m renmen pale anpil. Pa di m foure kò m nan sa k pa regade m. Men mwen m foure kò m, m foure pye m tout kote. Si tout fwa ou genyen yon moun nan travay ou k ap domine ou, yon moun nan katye w k ap domine w si tout fwa ou anfèmye yon kay mèt kay la sòti pou l fè derespektan avè w pou l mete w deyò avan lè oubyen si tout fwa ou nan yon kay ou pa ko ka sòti pou w al dèyè lòt kay lòt kote mèt kay la pa ta vle double w m pral montre w kòman m pral fè w fè mèt kay sa rete tèt frèt Rete trankil pou fè nonb de tan ou vle a. Atansyon, m pa voye pèsòn al vòlè kay moun. M pa voye pèsòn al fè al fè pwopyetè abi. Ou son lokatè, ebyen, ou te lwe, ou te anfème yon mezon nan men yon moun, ebyen moun sa ap mete w cho, moun sa pa vle w viv, moun sa ap entimide w, m pral montre w kòman ou pral mete moun sa chita. Sa e premye bagay. Ou nan yon travay, ebyen patwon an, patwòn nan, direktè, direktris oubyen anplwaye, sibaltèn, e sibaltèn sa yo rele lan, moun ki nan travay lan rann ou lavi enposib. Y ap fè tripotay sou ou, yo mande pou yo revoke ou, y ap pale ou mal, nenpòt jan ou pale ou pa bon, m pral montre ou ak yon boutèy vinèg oubyen yon boutèy kleren blanch oubyen yon boutèy wonm nan nenpòt peyi kote ou ye a, kòman ou pral fè moun sa a rete trankil. Si tout fwa ankò Ou nan katye a, ou gen yon vwazen, yon vwazinaj ki ap domine w, pa fatige w. Sou pi gwo rezo an, pi gwo chanèl lan, Adventiste Turbo Magie oubyen An Nou Lapriyè, ebyen m pral montre w yon ti chòy. Si tout fwa ke w tap swiv mwen dirèkteman sou chanèl Anperè Jerry an, ebyen jounen jodi a la, ou gen bagay nan men w. An gade, mechè, wap leve. Nenpòt jou nan semèn nan. Ou ka fè regleman sa lendi, ou ka fè l mardi, ou ka fè l mèkredi, jedi, vandredi, samdi, dimanch. Men lè favorab pou fè l se midi ou minui. Ekoute, w ap kòmanse fè priyè sa a a midi oubyen a minwi tapan. A minwi boule nenpòt jou an, men lè lan se midi ou minwi. Ki sa w ap fè? Dabò, w ap pran yon grenn balèn blanch, Resèt maji pa fèt nan fènwa. Kit se pou byen, kit se pou mal, fò w toujou limen yon chandèl. W ap limen chandèl ou, w ap lapriyè, w ap jete dlo agoch, jete dlo adwat, jete dlo nan mitan pou mande lese pase. Ebyen paske moun sa a w ap frape an, w ap fè rete trankil, w ap fè rete dousman, pa bliye moun sa a li menm li gen yon bitasyon. Moun sa a li gen yon lwa, li gen yon bon anj gadyen, li gen yon fòs, li gen yon pwotektè ki mache avèk li. Ou menm tou, menm jan ou wè yo pa ka frape w fasil lan, toujou met nan tèt ou tou, menm moun nan tou, fè w leve wo pou w frape l. Se sa. Ou toujou ap tann yo pa ka fè w anyen, men lòt la li menm se yon ti poudre manman l ye. Se sa fè, lè w ap frape moun nan maji, fò w leve fò, fò w leve wo, fò w frape fò pou w frape moun sa a. Lè w fin jete kleren oubyen jete dlo pou mwen lese pase, wap pran sa ki rele yon fèy papye blan, wap pran yon plim, regade byen, ou prale nan do fèy papye blan an, wap ekri non moun sa ou vle rete trankil, ou vle mete chita, ou vle mete tempo, ou vle mete poze an, wap ekri non nan do fèy la 7 fwa. oubyen 3 fwa, oubyen 17 fwa, oubyen 21 fwa. Sa se nan do a. W ap vire fas fèy lan, w ap mande tout sa w bezwen. Se mwen menm Artis Tomo Maji, jounen jodi an, ki mande avèk lavi an, m bezwen viv, se pale m ap fè moun, ebyen, pou entèl rete trankil, pou entèl rete dousman, pou entèl rete frèt, pou entèl rete pa wè m nan travay sa, ke entèl sou, entèl pa janm wè m nan mezon sa, entèl pa janm gen kontwòl mwen nan mezon sa. Mezanmi! Eske ou abone avek chanel la. Eske ou jèm paj la. Eske ou pataje video sa a poun ede yon lot moun jwenn solisyon sa a. Le w fin ekri demand lan. Wap ploye demand lan an fòmil sigarèt kom sa. Ok. E sak fè ou menm si ou vle. Ou ka fè l nan yon gwo boutèy kleren. Ou ka fè demand sa a nan yon gwo boutèy wonm. Ou ka fè demand sa a nan yon gwo boutèy diven. Tande. Ou ka fèl nan boutèy di vin wouj, ou ka fèl nan boutèy ronm, nenpòt ronm nan, si ou sendomeng ou ka fèl avèk sèl e sèl vès, ou ka fèl nan nenpòt kleren, men il sifi ke se alkòl pou li ye. Si ou pa jwenn alkòl, ou pa jwenn nan kleren blanch, ou pa jwenn ronm wayn sèl vès, ebyen ou ap pran yon boutèy vinèg. Lò fini, si tout fwa ou pa gen foto moun nan, pa pa pwoblèm. Men si tout fwa tou ou gen foto moun nan tou, ou mèt itilize yon foto l. Pou kleren an pa tonbe map bwè toujou eskize m mezanmi m pa konn bwè non map goute. Ann ale tande byen eskize m wi ann ale e pase l tèt li plen lè w fini wap pran papye ou te ekri demann lan. Si ou te ekri non moun nan 7 fwa, w ap rele moun nan 7 fwa. Ou te ekri l 17 fwa, w ap rele moun nan 17 fwa. Ou te ekri l 3 fwa, w ap rele moun nan 3 fwa. Ou te ekri l 21 fwa, w ap rele moun nan 21 fwa. W ap di entèl, entèl, se mwen ki rele w jounen jodi a, m mande sipò ak lanati, Se pou w rete trankil devan m, se pou w rete dousman devan m, se pou w rete tèt anba devan m, a chak fwa pou w ta pale avè m nan travay sa a, a chak fwa pou w ta fè tripotay de mwen nan katye a, a chak fwa pou w ta mande m kòb kay sa a, a chak fwa pou w ta mande m pou m sòti kite travay sa a, se pou w sou, se pou lespri w sou, se pou kilbite pou w tonbe. Epi a chak fwa moun sa a pral panse de ou, lespri l ap twouble, moun sa a ap sou, bouch li ap plen dlo, l pap ka mande w kòb kay. Ok? Ou menm kounya la moun nan ap monte kay sou ou ebyen pwokipe w. Moun nan mande w sòti tèt frèt, achte yon boutèy kleren sou nou, yon boutèy wonm oubyen yon boutèy vinèg, fin fè demand ou byen ale. Di entèl, entèl, entèl byen m fouye w nan boutèy wonm sa a. Menm jan papye sa ap toujou gen kleren, se konsa pou w toujou sou pou w pa janm wè m. Menm jan boulè sa gen vinèg se konsa m sizonnen w pou pa janm gen bon sans sou ou pou mande m kòb kay, pou mande m kòb travay, pou pale de mwen nan travay sa a. Ok? Si tout fwa ou ta Ayiti, m ap ba w 2 bagay ou ka met ladan l. Gen sa k rele poud trankil, gen lwil trankil. Resèt mwen fini wi. Ok Men solo ka konplike Men solo se trè senp Depi ou fini ou bouche l Di tel men kote m bouche w Ok Men si tout fwa ou ta gen poud trankil Ou ta gen lwil trankil Ou ap vide poud trankil la anndan boutèy la Ou ap vide Ou ap vide lwil trankil anndan boutèy la Nou wè jan m pran san m eksplike nou Mwen pa di nou fòk li gen lwil trankil M pa di nou fòk li genyen l Men si ou gen l li bon Ou ap mete l poud trankil Lwil trankil sou non moun nan Nan boutèy kleren an Epi lè ou fini Gade byen Epi ou ale nan kwen kay la oubyen nan kwen travay ou, ou chaje boutèy la fas ba. Ou wè li? Gade. Ok, eskize m sa a se son sèkèy li ok. Son sèkèy ki la a. Ok. Nou wè li? Ou apiye l konsa. Ou wè? Ou ale nan kwen kay ou epi ou di ebyen atis ki pou maji. Ou pa andwa janm fè tripòt sou mwen nan travay la, ou pa andwa janm mande m kòb kay ankò, m ap ba w kòb kay la lè m genyen, epi w chavire l tèt anba. Ok? W ap di, Ebyen, se pou ou, a chak fwa ou panse de mwen, pou w pale de mwen nan travay la, pou w mande m kòb kay, pou w mete m deyò, se pou ou tèt anba, se pou ou twouble, pou w pa janm panse de mwen. Pechè di tè, se se, nou pa gen pè non, se yon sèkèy ki dèyè do m nan. Ok? E, tande, fè m kado pou sa a.

Wè siw ta gen foto moun nan, enprime fotol, foye anndanl tou, fè demand ou. Ebyen jounen jodi an, fo kado pou sa. Aprè sa, lè w gen kòb pou peye kay la wa peye. Mèsi. Pa bliye jèm paj la, kòmante, abòne. Ayibobo.

Avan m dòmi se avè w m ap panse. Pa bliye jèm paj lan, kòmante, abòne avèk chanèl lan pou yon lòt videyo toutalè. E m pral moutre w avèk poud kanèl kòman ou ka rive fè anpil, anpil, anpil lajan. Mèsi, orevwa.